Yon gran salitasyon a tout moun kap swiv chanèl Noelgie Prenelle, gen anpil abòne kap dim poutèt kisa yo pa wè videyo yo malgre gen anpil abòne k kontinye gade videyo yo nan chanèl la, mwen apresye sa m kontan paske nou te toujou chwazi pou nou gade videyo m yo menm lè m pa upload videyo trè souvan. Bon jounen an e jounen jodi a mwen pral prezante videyo sa sijè a se poutèt kisa mwen kite Florida Epi tou m ta renmen pou tout ayisyen k ap viv Florida, k ap viv Etazini gade videyo sa tande l, sa ki bon pou yo yo aprann, sa k pa bon pou yo a kite l konsa tou yo ka pataje l avèk yon moun ki fèt rive Etazini sitou moun ki antre isi avèk CBP One yo avèk moun ki antre sou pwogram Biden e poutèt kisa Pi gran rezon an se paske m konnen mwen menm mwen antre Etazini se pou m ka rive avanse, fè pwogrè nan tout sans. Pa konsekan, yon moun k ap viv Florida, bagay yo trè souvan yo pa gen djòb yo vin vini. Si ou menm ou gen chans ou pa t bay kòb pou konte w, se byen sa. E lè m di konte w, se sa m vle di. Paske ou konnen lè w fèk antre isi gen yon kesyon de food stamp. Footstep se yon yon èd ke leta peyi a ba ou e ou menm pi devan w ap travay ou genyen pou ranbouse sa yo menm yo te ba ou a. Malgre mwen menm m poko gen esperyans nan sans sa, si gen yon moun ki ap tande videyo a ki konnen vrèman aprè yo pral ranbouse sa yo te resevwa yo, ka kite kòmantè. nan anba videyo. Pa konsekan, mwen menm lè m te rive Florida, se nòmal pou m te chache al aplike kote m te dwe aplike pou sibye èd sa yo. Ebyen, m te pran 15 jou, 20 jou, mwa, mwa edmi, m pa janm jwenn okenn repons. M te oblije ale nan biwo kote m te fè aplikasyon an, yo te di m konsa, Mwen renmen tann, m pa bezwen rele ni tou m pa bezwen pasyan ankò mwen kwè tann. Yon mwa m ap kouri sou nèpòt 2 mwa pa gen okenn repons ki bay. Kounye a m te kouri ja pa al envestige. Gen yon zanmi m ki te konseye m pou m mèt ale nan yon lòt eta paske gen eta mwen pa egzanp Pennsilvanya se youn nan eta kote ki pa trete dosye yo menm jan. yo menm yo yon ti jan plis sousye a dosye yo, yo yon ti jan avanse avè l pi rapid. Pa konsekan, yo te konseye m pou m vini. E vrèman m te vini nan zòn sa vrèman. Bon, mwen wè vrèman sa sa vrèman diferan, totalman diferan. Se youn nan rezon ki fè m di, bon m fè videyo sa pou tout Ayisyen k ap viv Etazini, si yo menm yo gentan. Gen anpil tan isi, yo gentan gen tout papye yo, yo pa nan nesesite sa, men yo ka pataje videyo a avèk yon moun ki antre isi sou pwogram Biden oubyen yon moun ki antre isi avèk. Randevou si BBY. Pakonsekan, m ap esplike sa jounen jodi a, ou menm ki ap viv Florida, oubyen w ap viv nan yon eta kote ki pa fè. e papye yo, sa ou ta dwe fè yo, sa ou bezwen nesans, sa ou nan nesesite yo. Yo pran anpil, anpil, anpil tan pou yo rive reponn ou. Si ou gen posiblite pou w chanje eta sa pou ou vin Pennsilvanya, pale m pral bay nan ki vil nan Pennsilvanya sa ki pi fasil pou ou, k ap pi bon pou ou, ou ka eseye deplase. Depi ou gen posiblite pou w deplase, ou ka deplase. Yo pral eksplike kisa w ap bezwen tou si w ta bezwen deplase, si w bezwen kite yon eta pou al nan lòt oubyen si w bezwen kite Sunshine State ki se Florida pou w vini nan Pennsylvania. Ebyen vrèman lè m te vini bò isi avèk konsèy zanmi m yo te bon mwen an lè m vin nan zòn sa. Anpalan de Pennsilvanya, yon zòn ki rele Charleroy. Pa konsekan, m te wè vrèman bagay yo pa fèt menm jan. Lè m rive isi a, m t al aplike pou sa yo rele food stamp lan. Lè m rive vrèman, nan apre twa jou, yo te rive reponn mwen. Tandiske lòtbò a, sou yon mwa edmi, yo pa t ko ka ban m repons. Lè m rive nan zòn sa, an palan de Pennsilvanya, Charlevoix, yo repon mwen sou 3 jou. Sa vle di, yon gran diferans pou kote yo repon sou 3 jou, pou kote yon mwa edmi vat yo ka repon ou. Se sa k fè m vle li esansyèl anpil pou m di sa nan chanèl la, pou tout Ayisyen k ap viv Etazini ka pataje videyo sa a moun yo konnen. ki vrèman nan nesesite, pa moun yo konnen ki fèk rive nan peyi a, ki nan nesesite food stamp kote moun sa li menm li ta renmen bouje pri a tonbe. Sa se youn nan gwo avantaj mwen jije ke genyen ant Pennsylvania e Sunshine State ki se Florida. Ebyen, jounen jodi a sa se youn nan gran pa. Tankou jan m te di. Yon lòt bagay mwen vle di. Lòt bagay mwen vle di nan chanèl la, se yon moun ki vin nan zòn sa, tankou Pennsilvanya, gen plis posiblite ke pou moun nan travay. Paske, isi a, moun nan gen plis aksè, gen plis endistri ki plis nan nesesite moun, ki bezwen moun pou travay. Si moun nan poko genyen pèmi travay, Gen ajans ki ka ede moun nan, oryante moun nan pou moun nan ka jwenn yon mouvman, yon fason pou l ka rive devan li. Pa konsekan, sa se yon gran avantaj, yon gran gran avantaj pou Ayisyen ki vini bò isi. E konsa tou, lè moun nan vin gen lèt pèmi travay la, l ap pi fasil jwenn travay paske gen anpil endistri nan zòn sa mwen pral di a, bon m tou di l e m pral ekri l pi byen. Pran la nou pral wèl talè ki rele Charles de Roy isi yo rele e mo a se Tchal de Wò men ayisyen di Charles de Roy pa konsekan e li nan Pennsilvanya pa konsekan yon moun ki chache nan Google lè moun nan chache l ap ka rive jwenn li paske depi w antre nan Google ou mete e Charles de Roy Pennsilvanya w ap ka rive wè ki kote li ye e wap ka rive chache tou pou wè kòman w ka al la, se yon biyè davyon wap peye, wap ka rive peye biyè davyon an, bis lan li menm avèk tren an yon ti an plis konplike, fòk ou ta ka rive konnen kòman pou w manye byen GPS pou ta ka rive fè sa, pa konsekan moun lan ka rive pran achte biyè davyon l Epi l vwayaje. Sa n ap gade la se mwen menm ki nan èpòt, k ap vwayaje tankou jan m te di nou. E m kite Florida, mwen nan èpòt aktyèlman, se skal mwen fè. Mwen nan èpòt, sa se avyon ke m pral monte. Mwen ap montre nou l la aktyèlman. Kote m nan èpòt la, m genyen pou m pran direksyon Pennsylvania. Ebyen jan n ap gade l la, sa se anlè, lè w ap gade Pennsylvania pandan w poko ateri, ou pral ateri, ebyen se konsa ou ka rive fè oryanta, ou ka rive oryante w pou w ka pran yon direksyon ke w santi ki ap bon pou ou, ki p ap twò mal pou ou. Ebyen se konsa e mta swete chak moun ki gen volonte poul bouje moun lan ka rive di bon bon m wè si mta ka al ateri nan zòn sa tou e yon fason pou mta ka rive fè papye m yo oubyen fè sa mta renmen fè yo yon ti jan pli rapid epi konsa tou ou ka rive fè kèlke pa vè lavan paske sa se nan èpòt la ke mwen ateri kote ou menm ou gen posibilite tou pou fè sa. E sèlman sa map di a chak moun ki ap gade video a e sa se nan North Carolina kote m te fè skal e m apèn fè skal nan North Carolina epi lè sa kounyea gen moun tou sou jwenn posibilite pou pran vòl vòl dirèk de de Florida oubyen de eta w ye a. A E Pennsylvania Se byen sa. Men mwen menm m te fè eskal nan North Carolina kote pou m te ka rive pran yon dezyèm avyon pou m ka ale nan zòn sa a ki rele Chalewa nan Pennsylvania. Ebyen se konsa tout moun. Gen yon lòt bagay ankò ki trè esansyèl pou m di. An nou pran egzanp yon moun ki ta genyen pèmi travay deja. Ou genyen ou gen food stamp deja. Ou genyen pèmi travay deja? Men w bezwen travay. Li pa enposib pou w vini nan Pennsylvania paske gen anpil endistri, gen anpil posiblite pou yon moun ka rive travay nan Pennsylvania. Pi fasil ke si ou ta viv Florida paske Florida genyen plis konkirans oubyen nan lòt eta ou ye a. Gen dwa gen anpil konkirans tankou Florida m konnen gen anpil konkirans. Lè m di anpil konkirans sa vle di. E gen anpil moun, avèk anpil moun ki genyen, sa vin fè, pou yo ta gen plis difikilte pou rive jwenn travay ladan l. Men konsa tou si gen yon zòn ki gen mwens moun ki ap chache travay, lè sa kounye a, ou ka di, a bon, zòn sa, gen anpil moun, m konnen gen anpil Ayisyen k ap viv Pennsilvanya, ki toujou di, bon, y ap fè fanmi yo vini Pennsilvanya, paske Pennsilvanya yo ka jwenn travay pi fasil. E tankou jan m ap di nou an, si ou menm ou gen volonte a pou ou vini Pennsylvania, men sa m ap konseye ou, men sa ou ka fè. Si w ap vini, si ou gen moun ki abite nan zòn nan ki ka resevwa ou, moun nan ap resevwa ou lakay li, sa se yon lòt afè. Men si moun nan, ou pa gen moun k ap resevwa ou lakay li, zòn sa n ap gade a la se Pittsburgh. Pittsburgh se zòn sa a ou genyen pou w desann avyon an. Jan nou wè l ekri la a. Jan w wè l ekri a ou mèt ekri l konsa sou sou Google, Pittsburgh of Pennsylvania. Lè sa kounye a ou pral wè èpòt la. Se la èpòt la ye. Se èpòt, gen plizyè èpòt nan Pennsylvania. Men Pittsburgh se èpòt ki pli pre vil m t ap di nou an. Vil ki rele Charleroi. Pakonsekan, lè w make. Pittsburgh, w ap desann nan èpòt Pittsburgh, se èpòt ki pli pre Charleroy, e tankou m konnen gen anpil moun tou ki t ap mande m, e an prive ki t ap mande m ki èpòt ki pi pre Charleroy, kote si yo ta renmen vini nan zòn sa ki èpòt yo te ka desann. Ebyen èpòt la se Pittsburgh, se konsa l ekri, jan nou wè l ekri a la Pittsburgh, se konsa l pwononse. Ou ka pran avyon kote w ye a, ou konn ou pral desann nan zòn sa ki rele Pittsburgh la, epi lè sa kounye a w ap pran bis pou w kòmanse oryante w. Lè w ap pran bis, tout kote n ap gade yo la, jiskaske nou rive nan fen videyo a, se Pittsburgh, youn nan gran vil ki genyen Pennsilvanya. Ebyen mezanmi se konsa dezyèm vil ki genyen nan Pennsilvanya. Pa konsekan, lè w rive nan zòn sa, konsa tou gen moun, fò m di nou sa, gen moun ki sòti nan lòt vil, ki vini nan Pennsilvanya, men l tou abite Pittsburgh. Paske Pittsburgh tou se youn nan zòn, bon, tankou jan m di an jeneral e Pennsilvanya, ki gen posiblite pi fasil pou moun travay ke yon seri de lòt eta. E menm jan tou avèk gen de lòt vil ankò m ap tou di nou, se yon vil ki rele Ohio, Ohio. Konsa tou gen lòt vil ki rele Virginia, tout vil sa yo se vil, se bon, Virginia, Ohio se pa vil se eta yo ye. Se lòt eta ki genyen, mwen aprann tou ki genyen plis travay. Konsa tou moun k ap gad videyo a, ou ka ekri kèk eta Nan kòmantè w yo kote pou di tèl eta ou konnen li genyen travay tou menm jan avèk Philadelphia menm jan avèk Pittsburgh menm jan a bon an nou di an gwo e Pennsylvania paske kit Philadelphia kit Pittsburgh se et se vil ki twouve yo gran vil ki twouve yo nan Pennsylvania si lè w rive nan Pennsylvania. Yo ap pale avè w, wè yo do PA. Depi yo do PA, sa vle di Pennsylvania. Pennsylvania, olye pou yo ta ekri l an gran, trè long, epi yo, yo, sa se yon abreje, yo abreje Pennsylvania, yo di PA. Konsa tou gen moun ki di Peny. Pa konsekan, depi ou tande pi e, y ap pale w de Pennsilvanya. Ebyen, mezanmi, se konsa. Lòt bagay m ap di, yon moun pa egzanp ki ta vle vini, konbyen kòb l ap bezwen? Sa, sa esansyèl. Ki sa l ap bezwen fè? L ap bezwen kòb pou l ka rive lwe kay. Lè l ap lwe kay, konbyen kòb l ap lwe kay? L ap lwe kay bò isi a, w ap jwenn yon chanb kay.

Si w pa gen yon moun ki pou resevwa w, ou ka eseye panse a sa. Eseye panse a twa mwa kay, pandan tan sa w ap gen tan regle tout ti papye w, tout bagay. Si w gen tan gen lèt travay, ou gen tan kòmanse travay avan twa mwa a. Si w poko gen lèt travay, papye w ap gen bezwen fè yo, nan anviwon twa mwa, ou ka rive gen tan jwenn li. Lè m di twa mwa, sa vle di pou food stamp la, w ap gen tan jwenn li depi sou kèlke jou. Bon pou afè pèmi travay la li menm sa m pa ka di w men ki kantite mwa w ap jwenn li. Men, kan menm, pou food stamp lan, nan badje, w ap jwenn li. N men non zòn nan, Charlewa, m make l la, Charlewa Pennsilvanya. M di, vil sa te fonde an 1890. Se yon vil kote ki genyen. Anpil endistri, se youn nan rezon ki fè m konseye anpil moun zòn sa ki rele Charlot a e ki gen anpil endistri, moun nan ap ka rive oryante l pi fasil, l ap ka rive jwenn food stamp li pi rapid, epi konsa tou moun nan ap ka rive chache travay li pou l ta ka rive jwenn travay nan zòn sa. Si l pa jwenn travay, si l pa ta renmen zòn sa lè l fin gen pèmi travay li a, li ka chache lòt zòn. Konsa tou. Sil gen pèmi travay li ka chache travay nan zòn sa, gen anpil travay nan zòn nan pou moun nan ka rive jwenn nan ka ou si moun nan pa gentan gen pèmi travay. Si pouw gen pèmi travay wap oryante la yon ajans epi ajans lan ap ka rive edel jwenn yon fason pou defann li. Pa konsekan mezanmi se konsa, m swete ke video sa ta itil tout ayisyen kap tande nou. Si yon ayisyen ou wè. Patro an nesesite l pataje la yon lot moun ou konnen ki fè pyeze nan peyi a yon moun ki antre avek randevou cdprod oubyen yon moun ki antre avek program Biden fè pyeze wap gadel la se plis bèl jojo se bèl tizom eehh gen anpil moun ki di èske kap pozem kesyon èske Pennsilvanya pa fè anpil fredi bon an ivè yo dim ke m poko fè ivè isi a yo dim an ivè Konn gen nèj e bò yo pa konn gen nèj non gen nèj an ivè e men sèlman m paka m poko ka fè konparezon lè ivè lan rive si Dye vle m gen yon video pou m upload pou tout ayisyen ki al viv etazini ki bezwen konn kòman tanperati a ye an ivè e m genyen pou m upload video pou yo ka wè kòman li ye men map di nou sa ete pa gen okenn pwoblèm pou ete paske ete. li nòmal lè map gad ete m wè ete nòmal jan nap gade a la se yon solèy map gade non e non jè do m anba yon bilding mwen ye nan jè do epi gen bèl solèy an ete wap jwenn bèl solèy san pwoblèm san difikilte ou ka rive bouje sa vle di se pa depi w rive Pennsylvania bò fredi kòmanse nan kò w se si ou an ivè lè w an ivè mwen aprann gen nèj kòm mwen menm m poko fè eksperyans nèj. Head southwest on North Shore Trail, Three Rivers Heritage Trail. Malgre m pa konnen si map renmen l, men m ta renmen wè nèj lan paske premyè fwa nan vi m pral wè nèj kap tonbe, m pral mache nan nèj, m kòmanse ap chache bòt mwen la pou m ka rive mache nan nèj. Ebyen se konsa mezanmi, sa nap gade la se Pittsburgh kote gen gen stasyon tren, la nap gade, sa se anfas stasyon tren an, ou ka rive pran, se te yon gran plezi pou m te ansanm avèk nou.